Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne L'Évangile 777. Vous allez suivre la leçon de l'école du sabbat avec le présentateur Dilius Félix. Bonjou, se yon plezi maten ankò pou nou kapab ansanm avèk ou nan seri leson nou gen pou nou ede pandan tout semèn nan. E nou gen ansanm avèk nou e sè Juliana ki konn vizite nou, sa fè twazyèm fwa li ansanm avèk nou. Nan pou bal salye sè Juliana, sè Juliana bonjou. Bonjou frè Felix, mwen kontan avèk nou pou maten an. E nou byen kontan ou avèk nou maten an ankò nan leson an. E nou gen frè Florent ki te ansanm avèk nou tou pandan de twa jou nan leson an yo, li te vin soti, te al vizite zanmi li. Bon, li gen tan avèk nou, nou pa gen tan pou nou te pale sou sa. Men maten an li avèk nou an chè e an nòs. Nou pral salye li, li ansanm avèk nou. Bonjou frè Florent. Se yon plezi pou n resevwa w maten ansanm avèk nou. Ou te avèk nou yè, e se nou te di sa vrèman, men moun yo te ap tann ou tou paske yo te renmen wè pou w toujou ansanm avèk nou nan pwogram nan chak maten. Bonjou frè Félix, m tounen avè yo maten an pou m kapab etidye leson ansanm avè yo. Ok, se yon plezi frè Fleran, e konnen moun yo yo swaf nou, si nou pa la, yo p ap santi yo byen. E lè yo, m te di yo sa wi, m te di w te pran yon ti. Ou te fè yon fòlòp sote nan misyon, men mwen sot nan misyon, non pa nan misyon ankò, ebyen ou ansanm avèk nou an chè e an nòs. Ebyen, e nou pa p pèdi tan pou nou kapab antre nan leson, nou di tout leson an se leson 4 nou ap etidye pandan tout semèn nan, nou envite tout zanmi nou yo pou yo pote yon atansyon soutni a leson sa a ke nou pral etidye la. Bon, ou konnen nou pa ka fè anyen san lapriyè, nou envite frè Florent pou l ka fè yon kout priyè pou nou, pou nou kapab kòmanse avèk pati leson an. Frè Florent? N ap envite zanmi nou yo pou yo kapab Koube tèt yo pou nou kapab priye ansanm. Notre Pè, Papa nou ki o nan Sye la, nou di w mèsi pou sa w fè e sa w kontinye fè pou nou, Papa. Ede nou a konprann leson an nou pral etidye a, Papa, ni zanmi yo, oditè yo tou, Papa. E n ap mande w pou ban nou pwisans pou nou kapab konprann sa nou pral fè a. Nou priye nan non de Jezi. Amen.
Bon, nou ap antre rapidman nan leson an. Nou konnen leson nou se nimewo 4 li gen pou semèn nan.

Ede ta men o wa. Byen, kòm frè Floran, nou pale anpil sou leson sa a pandan 4 jou nou sot pase yo, li pa enpòtan pou nou ap tounen ankò pou nou ap fè pale anpil, sèlman nou gen pou nou pase nan pati ki revyen a nou menm pou maten an ki se pati jedi ki gen pou tit. Le secret d'une telle foi Nou wè, le secret d'une telle foi Nou ka pale sou sa kòm nou wè Nan leson yè a, nou wè kòman jèn Lebre yo te soti nan yon founèz adan San yo pa t gen anyen rive yo Nou wè sa se yon foi pa vre? Se yon tèl, yon foi vivan Mesye yo te gen, poukisa yo te kwè nan Bondye Pou Bondye kapab delivre yo nan founèz adan la kote yo prale a Yo pa t, yo pa t santi yo te jennen pou yo te aksepte yo lage yo nan dife Ebyen, yo pale nou maten an, se yon foi Yon sekrè de yon fwa ki vivan, nou pral wè kisa sekrè sa a ye nan leson maten an. Ki vèsè yo ban nou nan leson sa a maten an pou nou kapab etidye, pou nou kapab wè nan Bib la kote fwa yon seri de kretyen te fonde? Yo ban nou Ebre chapitre 11 ki rele Chapitre de la foi. Nou pral jete yon koudèy sou li, men avan, nou gen yon ti kad nòt anlè a, n ap mande sè Juliana pou l kapab li ti kad nòt sa a pou nou. Yon ann pika nòt sa a nan mande pou li l pou nou anvan nou rive nan chapit sa a kote yo poze nou kesyon e ladan li e pandan sè a li pral li l ap poze kesyon an epi l ap li senk vèsè pou nou nan chapit sa a e pou nou kapab antre danble nan leson ke nou gen pou maten an. Alors que nous réfléchissons à l'expérience de Chadraque, Meshach et Abednego, nous pouvons nous poser la question suivante, Quel est le secret d'une foi si grande?

Yo poze nou yon kesyon, yo di nou, Que nous enseigne ce passage sur ce qu'est la foi? Byen, sè Juliana, se trè enpòtan. Yo poze nou kesyon sou chapit 11 yo ba nou nan leson an ki se Chapitre de la foi e yo di nou sa nou konprann de fwa sa daprè chapit la. Men avan ke nou antre nan chapit la pou nou li 5 vèsè, nou pral li 5 vèsè. Sè Jan apral li 5 vèsè sa yo pou nou. Men avan, yo poze nou kesyon nan nòt la tabli a tou. Yo te di nou kote fwa vivan sa a soti, fwa gran sa a mesye yo te gen an kote li soti. Lè nou gade nan Bib la nan Pwovèb 22 vèsè, vèsè 6, li nou jwenn nou yo di nou, Enstwi lanfan dan la vwa kil dwa swiv, e kant il sera vye, il ne s'en detounera pas. Jèn ti mesye sa yo depi yo piti, yo te aprann kisa k rele Bondye. Se Bondye avèk paran yo te aprann Bondye se li menm ki sèl Chèf Siprèm. E pa sèlman lè wa te di, Bondye se Chèf Siprèm epi li fè bak aryè, li pa respekte prensip sa non. Ebyen yo menm tou yo te rekonèt Bondye e Chèf Siprèm, yo te wè se Bondye pou yo adore. E sa yo di, Fwa yo te vin gran, fwa yo te baze nan Labib. Nou mwen envite w pou kapab li ansanm avèk nou nan chapit 11 de liv Ebre a pou nou kapab pre nan chapit de lafwa sa a ki ide nou kapab genyen sou leson nou genyen pou maten an paske yo di nou yo poze nou kesyon ladan l e lè nou li kèk vèsè nou ka reponn ak kesyon yo poze a nou gen sè Juliana k ap li vèsè sa yo pou nou. Chapit 11 lan di konsa.

Byen e Se trè enpòtan nou e nou ba nou mande pou nou kapab li kèk vèsè nan chapit sa pou nou kapab gon ide egzakteman sou e fra mesye sa yo nan fenèz adan an. E sa kwè yo te poze yon kesyon e nan vèsè sa kote yo te di nou la. Ke nous enseigne ce passage sur ce qu'est la foi? Ok. Yo di, Kisa pasaj sa yo ansenye nou sou lafwa? Kisa lafwa a ye? Si w, si w pa konnen kisa lafwa a ye, ou pap kapab pale de lafwa nan chapit sa a. Oubyen ou pa ka pale de lafwa, yo di w quel est le secret de la foi, d'une telle, d'une telle foi nan, nan leson maten an. Ebyen, si w pa konn sa lafwa ye, ou pa ka pale. Nou wè ke yo di nou, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Siw deja wè bagay la ou paka dou gen fwa ladanl e yon bagay wap espere e yon bagay wap tann tou ou konprann pase mesye yo yo sèvi Bondye lontan yo kwè nan Bondye e wa vin met yon estati devan yo pou yo adore e yo konnen se Bondye ki sèl Dye yo poblije wè pou yo adore yon estati. M envite nou menm ki ansanm avèk nou e nan leson sa a maten an, k ap suiv leson an avèk nou, pou nou kapab fè menm jan avèk mesye, mesye sa yo, ki pa t pè mouri pou yo te lage yo nan founèz adant. Pou ki rezon? Yo te kwè nan Bondye. Yo fè yon deklarasyon sevè devan wa a tou, wa a pale sevè, yo pale sevè tou. Paske yo di wa a, Non, pa byen okipe w a sa w pral di a non, sa w ap di non, li pa enterese nou. Nan vèsè 16 nan liv Danyèl la, chapit 3, Li di Day nan, yo di wa nou, sa pa enterese nou. Ou pa menm bezwen pale bagay sa avèk nou. Paske nou gen yon Bondye, nan vèsè 17 la sa l di, nou gen yon Bondye n ap sèvi, nou kwè Bondye nou an l ap delivre nou. E Bondye a delivre yo vre, se sa nou wè? Bondye delivre yo. Non sèlman Bondye delivre, Bondye pa voye delivre yo non. Bondye vin avè yo nan dife a, mache avè yo pou delivre yo nan dife a. E sa k fè nou menm tou nou dwe gen fwa. Ki jan yon moun kapab fè yon bagay konsa, kwè nan yon moun, nan yon bagay yo pa wè? Kouman yon moun kapab kwè nan yon bagay yo pa wè? Paske mesye yo pa t wè Jezi devan fas yo pou ta, pou te vin delivre yo. Byen, frè Florent, se yon bèl kesyon w poze. Se pou sèt rezon, m envite zanmi ki ansanm avèk nou k ap gade nou la, se pou yo kapab li chapit 11 nan liv Ebre a, pou yo kab konprann. Se a sot li di konsa, se pa lafwa ke nou kwè Bondye kreye tout bagay nou pa t wè lè Bondye t ap kreye. Se sa ke mesye yo, yo menm, yo te, yo kwè nan Bondye menm lè yo pa wè Bondye. Ou konprann? Menm lè ou pa wè Bondye, ou dwe kwè nan Bondye paske Bondye di w li fè tè syèl ak tè a pandan sis jou, li fè tout lòt bagay yo, e nou menm li fè nou tou pou nou adore l. E nou pa oblije koute yon nonm ki gen anpil lajan, ki gen pouvwa pou l di nou fè tèl bagay san e pa Bondye di nou mache avè l pou nou obeyi. Nou dwe dezobeyi Avèk yon vwa yon lòm k ap mande nou pou nou koube men pou vwa Bondye, nou dwe obeyi a sa Bondye di. Mwen gen yon lòt kesyon ankò, m satisfè ak kesyon w di an, men mwen gen yon lòt kesyon ankò. Men èske se lafwa Noye, Abraram, o, an nou retounen sou Abraram, Abraram te gen ki fè l t ap te ofri premye pit gason e pou l te fè sakrifis bay Bondye. Bon, e se se trè byen, ilè vrè e sa w di a li pa nan leson an, men se fwa n ap pale, se fwa n ap pale, nou dwe pale de fwa. E byen, ou wè ke Abraram li menm li pa t jennen pou l te ofri pitit li a, paske, poukisa? Se Bondye k ba li, Bondye pran, y pa gen pwoblèm. E si Bondye di konsa m ap ba w pitit nan granmoun? Pa bliye, fi yo pa menm jan avèk gason. E sa fè fi a pa t, e Abraram pa t di madanm ni sa k ap pase a. E sa k fè nou menm tou, mesye yo ki avè nou maten an, se pa nenpòt bagay pou nou kouri di madanm nou non. Lè n gen kontak nou a Bondye, se ak Bondye pou n pale. Abraram te gen yon si gran fwa, non sèlman lè, lè ti gason an mande li, Papa, ou gen dife, ou gen bwa, men kote olokòs la, ou pral ofri a? Li te di ti gason an, Pitit gason m, Bondye konn tout bagay. Letènèl pouvwa a, ebyen, nan dènye minit la, li te yon mouton. E sa k rele lafwa? Li te yon mouton pou te kab sakrifye nan plas ti gason an. E sa k rele lafwa? E yo di nou, Se pa lafwa ke Enòk te moute nan syèl tou vivan, e avan l moute nan syèl tou vivan, Bondye deklare Enòk li jwenn li se yon moun ki jis, ki entèg. Alò, lè w gen fwa nan Bondye, anyen pa dwe dekonn, menm si w pa gen lajan. Gon moman kap rive yo bal fwa nou bal anje e sa fè Jezi di konsa o dènye jou a kretyen yo yap viv pa pa la fwa m envite nou tout ki etidye leson sa avèk nou maten an wè sa Bondye li menm nan dènye jou a Jezi di sa e pa la fwa nap viv gen moman kap ta pa pou nou nou pap ka travay men nap jwenn mwayen pou nou manje. Ebyen tout moun sa yo se san yo te gen menm jan avèm menm jan avèw menm jan avèm zanmi oditè yo kap koute nou an tou e. Nou kapab, nou kapab mete lafwa yo nan Bondye tou, e tout bagay sa yo Bondye te fè pou ansyen yo, yo kapab fè yo pou nou, pou nou menm jounen jodi a tou. Byen, sa ki pi enpòtan pou nou an se li Lapawòldedye, rekonèt kote fwa nou fonde, fwa nou fonde nan kisa? Fwa nou fonde nan Lapawòldedye, nan Labib, nan lè prensip ke Bondye tabli. Lè pèp Izrayèl la yo menm, plizyè fwa yo soufri, se dezobeyisans yo wi. Mwen renmen Bondye sa anpil wi. Yo dezobeyisans, yo dezobeyi a sa Bondye di, yo pran chans yo avèk lòt nasyon, yo soufri, Bondye fè yo peye konsekans la. E yo te gen tout bagay sa yo devan yo. Moyiz te di yo, si nou pa obeyi, men sa k ap rive, men sa k ap rive. Lè yo dezobeyi, sa rive yo vre. Pa bliye ti mesye sa yo te rive an Babilòn, an Kalde, an depòtasyon, yo pa t koupab non. Moun ki te koupab se moun ki te devan yo. Men piske paran yo melanje, yo tout yo soti. E sa fè Bondye itilize yo, yo menm, pou ka ba yon leson avèk lè Kaldeyen. Ou konprann? Nou menm tou, Bondye ka itilize nou jodi a tou pou nou ka ba yon leson avèk moun. k ap fè plan pou yo ka ban nou yon fo jou pou nou adore. Fo jou pou adorasyon sa a y ap ban nou an, nou konnen pa nan Labib, enben nou menm nou dwe re, reziste pou nou pa pran l. Enben n ap mande zanmi oditè nou yo tou pou yo kapab gen menm fwa sa a ansyen yo te genyen an, e menm jan avè nou tou, pou yo kapab gen lavi etènèl menm jan mesye sa yo soti nan dife sa a, e konsa tou zanmi oditè k ap koute nou yo depi yo suiv Ave nou yo yo met an pratik e yo yo renmen Bondye menm jan nou renmen Bondye a tou e Bondye sa k te la a lontan an se li menm ki la kounye a toujou se li menm n ap sèvi n ta renmen menm Bondye sa k la kounye a e n ap sèvi a e pou zanmi oditè nou yo pou yo sèvi menm Bondye sa a mete lafwa yo nan Bondye epi lè vla pa rive pi devan e yo menm la gen y a gen lavi etènèl. Frè Florent se bèl se bèl pawòl bèl entèvansyon w fè men pa bliye Gen, pou n pa di de milyon, gen yon kantite moun k ap adore Bondye nan jounen jodi a ki pale de Jezi. Men, lè prensip yo pa mache nan prensip la. E sa k fè Jezi di konsa, se pa tout moun k ap di Senyè, Senyè, k ap antre nan wayòm syèl la. Men, li di yon lòt bagay, li di, se moun ki fè volonte Papa l ki voye l la. Kòman moun fè volonte? Enben, fè volonte se gade kòmandman Bondye. E sa k fè nou envite tout zanmi ki avèk nou nan leson an, ki etidye avèk nou, k ap kontinye etidye ansanm avèk nou, Etidye lapawòl de Dye, pa sèlman tande, tande e mete an pratik. Si ou li, Labib di konsa nan Apokalips, Ere moun ki li e ki tande, ki mete an pratik. Si ou li, ou tande, ou pa mete an pratik, ou pa fè anyen. Anpil moun sa yo ki nan legliz. yo wa adore yap adore moun yo pa mansyone non Jezi. E sa k yo pale nou Babilòn. Babilòn yap pale w la se Babilòn yon seri de konfizyon k genyen de verite avèk man Ak manti. manti. Verite a ki sa li ye? Non Jezi yo mansyone. Men fo jou yap adore a se fo jou li ye. La se Babilòn, se konfizyon. Tankou yo ba w yon pati vre, yon pati vre, yon pati manti. Enben se sa k yo men lè w li labib ou pap pran nan manti a wap pran nan Nan vre verite ya. a. Nan vre a selon labib. Ebyen nou santi nou kontan e pou pasaj sa nou t etidye ansanm avèk zanmi nou maten an, nou pap pran anpil tan ankò e nou pa gen twòp entèvansyon nou pral fè, nou envite zanmi nou yo pou yo kapab li chapit 11 Ebre a pou yo kab wè tout detay ki gen nan sa yo rele lafwa pou lè kretyen. Wi frè Félix mwen pa gen yon kesyon men sa ki fèm kontan nan pati leson jodi an se lè 3 mesye yo pat konnen egzakteman kisa Bondye te rezève pou yo nan moman yo te defye lòd wa, nan moman yo te dezobeyi avèk lòd wa pou yo te kapab obeyi avèk Bondye. E twa mesye sa yo te vle mache jis devan Bondye, yo te dwe mache dan ladwati, yo te vle mache dan lasenserite, yo pa t vle dezobeyi Bondye yo t ap sèvi an. Sa a se yon fwa. Inesplikab, m pa ka esplike fwa sa mesye yo te genyen. Se konsa tou nou menm jodi an, nou menm k ap etidye Pawòl Bondye e nou menm k ap fè moun ki poko konnen Pawòl lan, nou voye l nan lemondantye. Se konsa tou pou nou mande Bondye sajès, entelijans e menm fwa sa a mesye yo te genyen an pou nou kapab genyen l nan difikilte ki prezante devan nou an. Se yon fwa ki pa gen konparasyon.
Enkonparab.
Enkonparab.
Mwen pa renmen pou tout zanmi yo gen menm fwa sa a tou. Se sa, men pou gen fwa, fò w etidye lapawòl de Dye. Si w pa etidye, fwa w la pa ka kanpe sou anyen. E lè w etidye, ou gen kapasite pou w fè rezistans. Konprann? Fò w etidye. Byen, nou rive nan yon moman, apre nou fin fè anpil deba sou leson an, nou pral rekapitile leson an ke nou t ap etidye ansanm nan, pou nou kapab kenbe l nan tèt nou. Se leson 4 nou te gen pou nou nou tap li pandan tout semèn nan. E li gen pou tit, de la founèz o palè. N ap repete avèk mwen, leson 4, de la founèz o palè. Vèsè ta memorize, Danyèl 3, vèsè 17.

Jèn Ebre sa yo. E vrèman, Bondye te delivre yo vre anba men wa vrèman. Ebyen, nou envite zanmi ki ansanm avèk nou yo, pa bliye chanèl la. Nou konnen konsiy nan, se konekte. Men pou nou konekte, fò nou kapab fè bay yon kle nan levanjil 777. Epi apre sa, w ap jwenn tout pwogram ou bezwen. E voye rekòmandasyon ban nou si gen kèk demann, priyè ou kapab fè. Nou menm se pa sèlman leson nou fè avèk moun, nou ede moun yo priye tou. E lè mwen gen difikilte, maladi, bagay sa yo, nou konnen se Bondye ki gen tout pouvwa a, nou konprann? Nou mande Bondye kapab ede nou e pou nou kapab konekte ansanm avèk nou, ba nou pous lan anlè e pataje sa nou resevwa ansanm avèk tout zanmi nou yo. E abòne chanèl la. Byen, pou nou fini nèt, nou pral fè yon kout priyè pou nou kapab tèmine. Nou te kòmanse pa lapriyè, e fòk nou tèmine pa la? Pa lapriyè. Mwen envite nou pou nou kapab koupe tèt nou e m ap fè yon kout priyè pou nou. Notre Dieu, notre Seigneur, nou beni non w pou tout byenfè ou anvè nou, dèske ou te avèk nou maten an, ou te pèmèt nou gen chans pataje bèl pati leson sa a avèk zanmi nou yo ki ansanm avèk nou, moun ki ap gade nou, n ap mande w Senyè ou kapab pèmèt ke moun yo kapab pase yon bon jounen nan travay yo kote yo ye, e sa yo resevwa maten an yo kab pataje l avèk zanmi yo, e si yo pa gen chans etidye l maten an ansanm avèk nou tou, lè yo vin wè leson sa a yo kab pataje li aprè avèk zanmi yo Senyè. Nou mande w kapab beni nou menm tou pou nou kapab toujou a la dispozisyon zanmi nou yo pou nou kapab sèvi yo. Nou mande w tout sèt gras nan non presye pitit ou Jezi, li ki vi e ki rèy e de mètnen e pou toujou. Amèn. Merci à vous d'avoir suivi la leçon de l'école du sabbat avec nous sur l'Évangile 777. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine leçon pareille. Merci et que Dieu vous bénisse.